Nou wè gen yon bagay kap sikile nan rezo sosyo kont Estefani rezo zozo kap sikile So Kanada gen yon nouvo pwogram Wi Kanada gen yon nouvo pwogram Eske Kanada gen yon nouvo pwogram? Rete gade tout videyo an, ou pral konnen eske Kanada gen yon nouvo pwogram vrèman, eske w kapab vini ladan l, ki jan de pwogram li ye. Pa bliye ou menm k ap gade videyo sa a, ou ta vle wè full videyo an, klike nan link sa a mwen mete anba l lan, ou pral wè full videyo sa a nan youtube, w ap jwenn tout enfòmasyon, eske gen pwogram nan vre? Rete gade tout videyo a. M ap di w bonjou ou bonswa, sa depan lè w pral tande videyo sa. Non pa mwen se Miss Rena pou moun ki pa konnen m. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl YouTube sa mes amours. Ou menm ki te mande m enfòmasyon mesye yo. M pa bliye, so m antijan fatige, m ap prepare yon videyo byen danble, swa m fè yon live pou nou sou YouTube, n ap pral gade videyo an, n ap vrèman renmen l. Jan ke m di w lan, pwogram Biden, tout moun wi, djonpe, voup voup voup ladan l. Men, Kanada, jan nou panse ba yo fasil, yo pa fasil konsa. Kanada, si w wè y ap ba w yon bagay, yo pral di w tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay. Ok eske genyen program nan Ann kontinye gade video an mes amours pa bliye ou menm ki gen pwoblèm tansyon ou menm ki fè dyabèt ou menm ki pa ka bande ou menm ki gen kolestewòl ou menm kelkeswa pwoblèm ou te kapab genyen

Mezanmi! Chak jou on pakèt moun ap mande nou kijan yo ka fè jwenn Hemohim. Men Hemohim disponib kounye a avèk Shop La Reina Del Sol. Men ki nouvo mirak? Emoji map fè konsa. Li te vin al ka doktè yo dil kansè a toujou la nan kòl li pran jis on bwat imohim lèl retounen nan ka doktè pa gen yo pa wè maladi a nan li menm ankò e se imohim nan sèlman l te pran. M achte imohim nan m kòmanse pwan li on semèn doktè dim kisam fè ki nan tansyon m fè vin bon konsa. Epi lè mòde mòde imohim. Ki se yon kanno, se yon remèd, se yon kanno li ye. Pou moun ki pa konnen l la, se pa yon jwèt. Kounye a la, nan yon semèn, epi mwen m pa leve pye ankò. Se yon sèl fwa m leve, m pi bi. Moun sa a te paralize. Li gen de pye li, de men li yo ki pa t itile anyen. Pandan mwen fè l kado yon bwat emoyin, li pa t ka mache, li kòmanse mache kounye a. Maladi sa a te fibwòm m. Vant mwen te gentan gwo. Kounye a menm m vin jwenn yon moun k ap vann emoyin nan, li di m li bon anpil. Mwen kòmanse pran l. M pa santi fibwòm nan ankò epi vant mwen vini plat. Paske depi 5 an mari m te vin mouri, depi lè a m nan depresyon, m ap kriye pafwa, mwen paf, m pa kontan, m pa gen enèji, m pa ka fè anyen. Men pandan m ap pran emoyim nan depi oktòb, m wè m vin gon apinès. M wè m pa kriye ankò. M te konn pè kondi sou highway. M wè m. Ok guys ann ale. Eske gen pwogram nan Canada Gen plizyè pwogram. Pwogram sa a, li mande yon pakèt bagay. Fòk ou se yon moun, fò w te deja gen yon pwofesyon nan peyi w an Ayiti. Fò w gen yon pwofesyon, paske anplwayè w lan li menm k ap pran w lan nan zòn ke y ap pran w pou Kanada a, yo pa pral rete yo pran w konsa. Fò w montre papye sa a, ou t ap travay, e fò w gen eksperyans de travay kote ke ou sòti an, fò w kapab montre tout bagay sa yo. E moun nan li menm kap sponsorize w kap fè w vini nan pwogram kòm travayè sa a, fò moun sa a, requirement ke Imigrasyon Kanada mande l, si yo mande pa egzanp moun sa a ok pou ane a li dwe fè 40 mil, 50 mil, 60 mil, fò moun nan kapab pwouve li. Se pa pou di yon moun ki chita nan sosyal, moun nan pap fè anyen, chita ap mache nan tout food bank, moun nan pap regle, moun nan pap travay, ou konnen ou pral ka antre moun nan pwogram nan no way. Aplikasyon pwogram sa sèlman m tap gadel m wèl nou a fè de konbyen m tap gadel la ma tcheke pri an pou nou menm nan sit la la pwogram sa lè w aplike ladanl moun kap aplike pou an fanmi w kap vle mennen w vini Canada ok pwogram sa yo ba ou yon viza ok permis de travail pour les détenteurs de visa viza sa rele H-1B So yo ba oul paske lè ou vini ansanm avèl ou kapab al travay ou pap menm bezwen al aplike pou kat travay. Pwosesis sal pran 2 semèn pandan ke fanm ou aplike pou ou. Men pa bliye kritè ou yo. Fòw son moun ou deya gen pwofesyon an Ayiti fòw kapab montre ke ou tap travay sou pwofesyon kote wap sòti nan nenpòt peyi kote ou ye a. Pwogram nan ap dire 3 zan ou vin ladann pandan ou vini depi ou fin nan pwogram nan kounya Ou kapab aplike pou rezidans ou apre. E pwogram sa Kanada mete sou pye an, l ap dire 1 an sèlman. Apre 1 an, yo pap pran moun ankò. E yo bezwen sèlman 10,000 demand. Apre sa yo pa bezwen moun ankò. Alò yon peyi vrèman ou panse ki bezwen moun pou vin travay, tankou w ap gade Biden, valè moun ki rantre sou Biden, plis ke 10,000 moun rantre e e e sou Biden. Eske nou konprann? Wè tout kritè yon pwogram mande w. 36 mwa. Fò w gen pwofesyon. Fò w ka pwouve yon lèt de travayè w kote ke w ap soti Brezil, m pa wè nenpòt peyi kote w ap soti pou vini Kanada a, fò w kapab pwouve l. Si ou pa gen pwofesyon ou pa kalifye. E moun nan k ap rantre w lan, fò li gen bon repondan, ou konprann? Fò moun sa pran asirans pou depi kote wap vini an paske si w vin gon pwoblèm pou kapab pa egzanp ale kay e doktè gan seri de bagay sèvis pou kapab e benefisye so fò moun nan kapab fè tout bagay sa yo pou w si w bezwen plis enfòmasyon ou kapab rele m map voye link sit pwogram nan ba ou wap wè l wap gade yon pwogram Depi sou non pwogram nan, deja wè se pwogram Lumena li ye, Lumeno. On pwogram yo mete teknolojik ladan l. A vle di, fò w son moun ou deja gen yon pwofesyon, fò w son moun ou deja ankadre, depi kote ke w ap sòti an, se pa yon bagay yo pral pran w konsa ladan l. Ala moun t ap gentan ramase. Ala moun t ap gentan prepare pou mal ramase. Ou konprann? Wi, sa depan si moun nan gen yon pwofesyon an Ayiti, m ka aplike pou moun nan. So, m pap gen pwoblèm tankou pou lajan ke mwen travay. Men, fò moun nan gen yon pwofesyon, mwen kapab pwouve l. Men, si m pa ka montre imigrasyon l, so, moun sa li pap kalifye. E fò m gen, fò m ka montre ke mwen gen yon fon pou moun sa a. E ou menm kote w ap soti a, fò w gen yon ti kòb nan men w tou. Eehh fò nou pa jwe a program yo konsa Canada. Anyway guys so map kite nou la So ou menm si w konnen w gen yon profesyon w kapab rele m si w an Ayiti, Brezil, nenpòt lòt kote epi map ba ou link lan pral sou sit lan w ap chita w li pou kont ou So tou manti pa fon w ap rale w chita w kwaze pye w w ap li Map kite w la a Non pa m ankò se Miss Rena Pa bliye pataje videyo sa a abòne avèk YouTube channel sa a Babay guys.